Nap antre de plen fwè nan tèm lan, pa bliye m te di nou jodi an nap pale de gastrit, kisa gastrit lan ye? Le mot m ta ka di ke e si nou pran adjektif de estoma ebyen nap wè e se la ke gastrit lan soti ok e depi nou tande gastrit nou gentan konnen ke map pale de estoma e ke gastrit tout e pref e tout sifiks it an nan medsin ebyen nou gentan wè se enflamasyon ok sim te di nou gastrik nou tap wè se adjektif de estoma men kounya m di nou gastrit nou wè ke m vle pale nou de yon maladi e pa bliye m te di nou tout it nèt nan medsin se enflamasyon e ke si nou di gastrit sètadi enflamasyon de lestoma. Pa definisyon, nou ta ka di se yon maladi enflamatwa, inflammatoire, dayè m te pale n de enflamasyon, egi ou kwonik de la mikez gastrik. M di de mo la, egi oubyen kwonik. M di tou, se yon maladi enflamatwa, enflamasyon, nou gentan wè, se yon bagay ki anfle, egi, sètadi ki gen yon kantite tan depi l parèt e ke l poko gen anpil tan, l gen mwens ke 3 mwa. tout nou di tout maladi egi se maladi tout maladi ki gen mwens ke 3 mwa ke moun nan ap eksperimante l ebyen depi l gen plis ke 3 mwa apati de katriyèm mwa yo di se yon maladi ki kòmanse kwonik kwonik avèk egi e diferans lan se kantite tan ke li genyen depi moun nan atrape maladi an e ke se sa k pral fè tout diferans lan. Avan pou m rantre fon nèt nan maladi an, kite m di nou, kite m fè yon ti pale nou. Pa bliye m te di nou, m ap pale de estoma. Ebyen, kite m ba yon ti enfòmasyon de estoma an li menm. Nou di ke estoma an li menm se yon ògàn kre an fòm de sak. Ok, li sitye di kote goch de la kavite abdominal e ke. E li kache, sè a di genyen fwa a avèk tou dyafragm lan ki kache l, sè a di si ou ap gade e avèk zye w konsa ou gen dwa wè ou pa wè, ou pa wè estoma a. Poutan li anba fwa a avèk dyafragm lan. Fwa a li menm son lòt ògàn ki trè enpòtan, m ta ka di se li menm ki e laboratwa chimik kò a, se ladan l prèske tout e e chimi yo fèt, teyadè tout reyaksyon chimik yo, se la yo fèt. Epi nou genyen dyafragm lan li menm ki son gwo misk, m ta ka di se misk menm de la respirasyon, se li k pèmèt ke ou respire, lè ke ou rale souf ou li li monte, lè ou lage l li desann, sètadi si dyafragm lan gon pwoblèm sa ka fè ke ou gen gwo pwoblèm respiratwa, nou ta ka di se le pli gwo misk. pa ekselans ki patisipe dan la respirasyon. Epi nou genyen toujou nan anatomi de estoma a, nou genyen yo pale de 25 mèt de longè, sè a di depi w kòmanse ou soti nan kadya pou jous ou rive anba, anba nèt nan pilò, sa yo jan m di l la la se 2, m ta ka di se 2 ouvèti anlè oubyen anba e kadya anlè pi lò anba se e de kadya a pi lò se a di ou kouri 25 santimèt pou ka pran longè de estoma 25 santimèt de lon epi yo pale nou e de 10 a 15 santimèt de laj e ke li gon kapasite de 4 lit de nouriti ant esofaj e lentesten grèl. Ok, sè a di pou longè li, yo di nou nap bezwen yon teritwa de 25 santimèt pou ke nou jwenn longè estoma a. Epi li gen pou lajè ant 10 a 15 santimèt e ke yo di nou si nap manje, kantite bagay li ka pran se anviwon 4 lit de nouriti. e ke la m t ap pale de yon ti anatomi de men si n ta bay yon ti fizyoloji sè a di fonksyon estoma ta genyen ebyen e nan tout fonksyon l genyen yo m te pran de pou nou li fè yon wòl de stokaj tanporè sè ta di lè ou manje lè nouriti lan desann ladan li fè yon ti stoke l li fè yon ti stoke li avan pou ke e pwosesis de degradasyon an kòmanse. La tou andan estoma, li gon lòt e e fonksyon, se degradasyon des aliments solides. E ke sa e degradasyon sa l fèt e an une fòm de bouyi, sètadi lè moun nan fin manje manje an, li desann pa egzanp nou konnen ke aktivite an kòmanse depi nan bouch lan. Lè w pran manje a ou kòmanse kraze l, sètadi e la a genyen anpil manje, anpil sa w manje a anpil fwa l pa desann e de manyè solid. Men kounye a la gen moun pa egzanp bebe yo, an n di bebe yo pa egzanp lè w met on manje nan bouch on bebe l pa kraze l, li pran l li tou vale l. Ebyen lè l tou vale l lan l pa al tou desann tou dwat nan entesten an tou gwo paske estoma a li menm li gen on travay li fè, travay destoma a se. travay estoma a fè an se degrade li degrade aliman solid lan an yn fòm de an yn sòt de bouyi apele chim. Banm pran ti poz map tounen poum vin kontinye.

Yonn ladan yo se yon fonksyon de stokaj, li stoke aliman tanporèman, lè aliman an desann nan estoma li stoke l tanporèman e aprè li gen yon lòt fonksyon ankò li jwe se fonksyon de degradasyon dè aliman solid m te pran egzanp bebe yo pa egzanp yon bebe Yon timoun ki kòmanse manje, si w ba li yon kiyè ki gen nenpòt, m pa konnen, yon diri ladan pa egzanp, li manje l, li pa, li pa, li pa va, li pa kraze l nan bouch li. Sètadi premye etap lan, nou menm ki antre an aj ki adilt, nou fè l, men bebe yo menm yo pa fè l. Sètadi se estoma a ki pran aliman sa a ki te solid e nan, nan e, e, e. etap de degradasyon an, ebyen li degrade aliman sa a, li vin fè l sou fòm d'une bouillie e ke bouillie sa a li menm li rele chim. Sa a se yon lòt etap ke aliman an, yon lòt yon lòt etap ke l franchi lè ke lè l rive nan estoma. E ke de sa yo m ta ka di se de fonksyon prensipal de estoma menm si gen lòt fonksyon ankò. Men pa bliye m p ap pale de estoma jodi a, m ap pale de gastrit men m te vle nou konnen Yonn nan fonksyon ke estoma a li menm li ka fè. Aprè sa, si n ta rantre afon kounye a nan definisyon gastrit lan, nou ta ka di son enflamasyon de la muqueuse de l'estomac. Muqueuse de l'estomac m ta ka di, e pou moun ki tande tèm nan premye fwa, nou ta ka di se po estoma oubyen vyann nan, anndan estoma a, se li menm ki rele mukeuse lan. E ke maladi sa l kapab egi oubyen kwonik, m te eksplike nou kisa k egi, kisa k kwonik, m te di nou sa gen pou l wè avèk kantite tan, e ke sa ka rive ke s on maladi ou wè k parèt britalman, moun nan pa t konn santi anyen, on sèl kou l santi on gwo doulè anba kè fè mal. La m ap pale l egzakteman jan nou konn di l. Men l tan, men si m t ap di l nan lòt tèm nan, m t ap di l santi, li santi yon gwo epigastralji, sètadi se yon yon doulè nan epigast lan. Li santi yon gwo doulè anba kè fè mal e ke s on bagay ki parèt britalman e ke l santi brûlure nan estoma a, li santi li gen difikilte pou l dijere e ke sa parèt sa e ke tout bagay sa yo ka di yo ka disparèt nan kèlke jou. La nou ta ka di la s on bagay egi li vini k pa rete. Ok, konsa tou, bagay lan, doulè an kapab ale e ke l retounen regilyèman e ke li evolye sou plizyè ane e ke la a n ap pale de yon yon gastrit kwonik. Pa bliye m te di nou kwonisite avèk kwonik oubyen egi maladi an depann de kantite tan ke li fè, kantite tan ke moun nan genyen l ap eksperimante maladi an. Jeneralman yo di se yon bagay ki san gravite, gastrit lan li kapab pwovoke pa lalkòl, la sa se koz yo, li kapab pwovoke pa lalkòl, pa de medikaman ou ankò yon bakteri, men kite m e sa se nan jeneralite anm ye toujou e talè m pral di nou tout koz ak sentom, tout koz m ta ka di tout faktè de risk avèk koz ki ka fè ke moun nan vin genyen maladi sa. e ke m te di ke maladi sa li vin nan muqueuse estoma a e ke li kapab tou vin responsab don ulcère d'estomac. Pa bliye m te pale nou de ulcère e ke m te eksplike nou kisa ulcère lan te ye, se pa sèlman nan estoma ke nou kapab gen ulcère men tou nou kapab genyen l nan tout lòt pati nan kò a pa egzanp m te di ou ka genyen l nan po w, ou kapab genyen l nan muqueuse de l'oeil, ou kapab genyen l prèske tout kote nan kò w. E e ke nan estoma a tou kapab genyen l e ke anpil fwa nou tande pale de li sèlman nan estoma ki fè nou panse depi yo di ulcè se estoma men se yon bagay vreman ou ka genyen plizyè kote nan kò a men an plis an plis de tout pwoblèm sa yo nap di an si se yon yon gastrit egi nou ta ka di se yon maladi ki geri rapidman yon fwa ke ou fè sa ou ta dwe fè a e ke ou pran sa ou ta dwe pran an gen posiblite pou ke li geri. e ke mikez ki gen nan estoma a li pwoteje pawa estoma a de sekresyon asid. Pa bliye m te di ke e genyen pwosesis de degradasyon de aliman yo ki gen pou fèt nan anndan estoma e ke pwosesis de degradasyon e de de aliman sa yo, se tout yon pwosesis chimik li ye. Sètadi, anvan pou ke pwosesis sa a fèt, genyen estoma a ki gen atravè selil paryetal li yo ki pral sekrete yon bann bagay, yonn ladan yo se lasid kloridrik e ke asid kloridrik sa a li menm lè l tonbe sou aliman yo ke yo pral gen pou yo degrade a, li degrade aliman yo. Men kounye a, yon fwa ke swa Sekresyon asid lan fèt, li jwenn estoma a vid, lè sa a, gen posiblite pou ke li tonbe dirèkteman sou estoma a e ke se sa ki pral fè ke gen enflamasyon nan estoma a e ke sa ka vin bay gastrit e ke sa tou ka mennen nou avèk yon ilsè gastrit oubyen dan estoma a e ke menm sa a ka rive ba nou yon kansè de lestoma. Sètadi nou wè se vreman yon pwosesis konplèks e ke E gen 2 konsèy m pral gen pou m pwodigue nou, avèk 2 bagay nou gen pou n fè avèk sa pou nou pa fè, vreman, si ke nou mete yo e an aplikasyon, gen yon bann bagay nou k ap evite. Byen ke m te di nou se yon maladi ki geri e ki kapab geri rapidman, men tou kounye a fòk ou fè e sa pou fè a. Ki koz e maladi sa? Ok koz e de gastrit lan gen plizyè koz posib de gastrit li kapab bakteryèn li kapab viral li kapab alèjik gen anpil anpil anpil bagay lèm dil kapab bakteryèn gen dwa se yon bakteri ki bay li pa egzanp nan ka de H pylori an elikobakter pylori Se yon bakteri ki viv anndan estoma. Li gen, byenke syantifik yo pa esplike an lon yon laj ki wòl li, men nòmalman li viv anndan estoma. On fwa ke vin genyen vilnerabilite anndan estoma, ebyen menm òg, menm e bakteri sa ki t ap viv la, ebyen li vin tounen kont e estoma a. Ou konprann? Se sa fè ke nou di koz bakteryèn epi koz viral e pasyan ki e tout pasyan ki e gen pwoblèm e iminite e ki desann yo pa egzanp yon pasyan ki gen VIH pozitif oubyen de lòt maladi ki desann ki m ta ka di yon iminodeprime, ebyen sa tout pasyan sa yo le pi souvan gen yon bann pwosesis viral ki ka fè ke moun nan vin gen gastrit an li menm tou e la n ap pale de yon pasyan ki gen yon pwoblèm viral e ke li kapab alèjik e moun nan gen dwa pran yon bagay Oubyen tou, li kapab kostik tou. Pa egzanp, gen yon kalte bagay moun nan konn bwè. Pa egzanp, yon moun ki bwè klò, pa egzanp, klowòks. Moun nan bwè klowòks, moun nan bwè, m pa konnen, yon bagay ki gen anpil asid ladan l, sa ka fè ke li vin genyen yon pwoblèm de gastrit. E, epi nou genyen toksik, li kapab toksik tou, notamman lalkòl. Pa bliye m te pale nou de alkòl nan kòmansman emisyon an. Ebyen, alkòl, yon moun ki bwè anpil alkòl. Gen moun depi yo leve maten yo di w kite al lave je yo bon mwen m pa konn kòman yo eksplike lave je a men ou wè moun nan li jis parèt li pran li pran li pran kleren an li bwè kleren an menm epi l di w l al lave je l ok e ke sa s on pratik ki anòmal sa ka fè ke moun nan vin fè gastrit ok paske lè w lage alkòl lan sou sou mikez estoma a, li pa li pap byen resevwa l sitou lè ou poko manje anyen. E ke li kapab medikamantez e m pral di yon bagay la anpil moun gen dwa pat konprann, ou konnen si w pran anpil diklofenak, anpil ibuprofène, anpil medikaman sa yo sa ka fè w vin gen gastrit. Wi ou pranl san rann kont ou prann san ke annik ou santi yon nenpòt ti malèz ou bwè yon diklofenak yon nenpòt ti malèz ou bwè yon medikaman pou doulè ebyen sa li menm li ka vin fè w gen astrit ou wè ke bon sak konn l'ironie du sort ann di nou di diklofenak ibipwofèn medikaman sa yo ka fè moun nan vin gen doulè sa yo moun nan gendwa gen doulè sa li menm li pa konnen kisa lal pran medikaman sa yo ankò lal pran poul kalme doulè an. Se l'ironie du sort. E sa fè ou pa pran nenpòt medikaman konsa met nan bouch ou, nenpòt sa ou ta genyen an li ta enpòtan pou ke ou wè yon pwofesyonèl ki konnen sa l'ap fè a, ou wè yon pwofesyonèl avan ke ou pran nenpòt medikaman paske ou ka pran yon medikaman ou panse se byen w'ap fè poutan se mal ankò w'ap fè ak tèt ou, li enpòtan pou ke nou pran e nou chèche e. Èd, Nou chèche èd de pwofesyonèl yo avan nou pran nenpòt medikaman nou bwè yo. Ok. E n ap kontinye avèk emisyon jodi an e ki se emisyon Kwadnèfdòk ki pase tou lè jedi 5 è 7 è sou ond radyo Nouvèl Vizyon Kretyèn. M t ap pale de koz yo. M te gentan rive nan alkòl, kounye a n ap kontinye. Ebyen, strès tou. Bon, sa m potko di l, m te kite l m fò m vin di l nan mitan an la. Men strès, w ap wè anpil, anpil, anpil, anpil ka de gastrit ki genyen, yo dorijin enkoni. yo dorijin enkoni e ke anpil fwa se strès. Se sa k fè gen anpil medsen, gen anpil etid menm ki fèt sou maladi sa a ki fè ou konnen ke avan w ap preskri moun nan bann medikaman, gade pou wè si w ta ka fè yon terapi pou li paske anpil fwa se strès ki fè moun yo malad, yo gen gastrit la. ok men anpil fwa tou an ayiti nou tèlman genyen de pratik kote ke nou manje mal anplis de strès ki kapab koz de gastrit lan men anpil fwa nou konn gen anpil bagay nap bwè ki pa kòrèk mwen pral rive sou yo pa egzanp yon moun kap bwè anpil gazez ok anpil gazez m pa bezwen site non yo men tout sa gen gaz ladan yo a. Ok m pa bezwen fè piblisite yo pa patrone radyo nouvèl vizyon kretyèn men m ka di li kòm se sante e anpil koka anpil sprite anpil ee sak gen gaz yo kola yo ebyen tout sa yo yo ka fè ke ee ou vin genyen sa ki rele gastrit la paske yo gen anpil anpil ee gaz ladan yo Sètadi, lè ke moun sa yo vini paske yo gen de pratik enkòrèk, anpil fwa nou tou inisye tretman an, men anpil fwa, anpil fwa, anpil fwa se de pwoblèm de strès. Sètadi faktè de risk sa li trè enpòtan. Nou genyen tou le tabajism, sètadi moun ki fimen, gen moun. ki fimen tou natirèl, bon pa tou natirèlman, gen moun se fimen yo fimen, gen moun se snife yo snife tabak lan. Gen moun se pran yo pran l nan nen yo, gen moun se rale yo rale l. Tou de, tou de pa bon e ke menm snife a menm pi mal toujou paske se tabak la menm ou antre anndan òganism lan. E tout sa yo kapab fè ke ou vin genyen gastrit. epi m te pale de dezenfeksyon fonjik se lè che lè ziminodeprime tout sa a kapab on koz epi yo te di nou tou ke yo koz yo pa toujou koni e ke gen anpil paramèt ki ka fè ke moun vin genyen n anpil paramèt ki ka frajilize mikez estoma e ke ki ka ogmante risk pou moun vin devlope gastrik men e koz yo pa toujou koni sètadi tout sa nou ka fè pou n evite tout sa w manje pa egzanp. la m pral di yon bagay ki plizoumwen pratik. Tout sa ou manje, ou wè lè w fin manje l, li ba ou dlo su monte nan gòj ou, sa yo rele regurgitasyon asid nan langaj medikal la. Si w wè dlo su monte nan gòj ou, oubyen piwozis, lè w lè w bale ou wè l s on gou amè, s on dlo su anpil, piwozis lan, ebyen ou jis pa manje sa ankò paske chak moun inik m vle pou nou konn sa Bondye kreye chak moun inik si ke ou wè w manje yon bagay li pa fè w byen ebyen ou pa manje l ankò m pa kwè se yon pwoblèm ou jis pa manje l ankò paske lè w manje l li pa fè w byen trèzenpòtan apre sa nou genyen Wi, tout sa yo se koz e ki ka fè de sin ak sent de faktè de risk ki ka fè ke moun nan vin genyen maladi a. Kounye an antre nan sin ak sentom de gastrit an li menm. Sin ak sentom, kisa on moun kapab santi? Yonn nan gwo bagay ou toujou santi se lepigastralji. Anpil fwa, sa ki fè moun nan vin lopital lan se paske l gon gwo doulè, kè fè mal. M di kè fè mal pou nou. Men, m di l konsa se pou nou ka konnen de kisa n ap pale. Men m te vle fè nou konnen ke estoma diferan de kè. Pase kè a li menm, li anwo. Agoch, men estoma pi ba ke kè. Men, yo toujou di w anba kè fè mal. M dakò pou nou di anba kè fè mal, men m pa dakò kè fè mal la, paske kè fè mal, kè a li diferan de estoma. Men, m ap mande, e pa ayisyen sèlman ki di kè fè mal la. M sonje m t ap wè, m te wè yon medikaman ki abaz de, se yon anti asid li te ye, e ke lè yo mete endikasyon, yo wè yo mete head burn sou li. Head burn se kè epi burn boule, kè brile. Ou konprann? Sa di menm ameriken an, e, m ta di yo konn di l tou epi yo tou mete li bon pou heart burn, kè brile. E ke sa nou di l anpil, anba kè fè mal, kè brile, oke. E yonn nan pi gwo bagay, m pa bliye, m pa bliye kote m te ye, m te nan epigastralji, sa vle di doulè ke moun nan gen a lepigastre e ke se sa a le pli souvan ki fè ke moun nan vin lopital. moun nan gon gwo kè boule, on gwo anba kè fè mal li pa ka sipòte e ke pa gen lòt bagay li fè li vini lopital pou ke li kapab jwenn swen. E ke lòt bagay ankò moun nan gen dwa gen on regurgitasyon asid ou byen sa m ta ka di pirosis. Moun nan gen on dlo su k ap moute nan gòj li e ke pa gen lòt fason pou ke li ede avèk sa a. se li wè tout sa l fè moun nan santi dlo su a nan gòj li ebyen li vini lopital pou ke li kapab jwenn èd avèk avèk dlo su sa li wè e ki nan gòj li a anplis de sa anplis de lòt bagay ankò ki ka fè ke moun nan vini e Yon lòt bagay ankò k ka fè ke moun nan ale lopital, se paske l gen noze. Noze se e anvi de vomir. Sa vle di moun nan wè li anvi vomi tèlman anba kè a fè mal. Anplis de anba kè fè mal la, ebyen li gen yon noze, li gon dlo su nan gòj li. Li li anvi vomi. Ok, tout sa se de bagay ki ka fè ke. moun nan ka santi lè ke li genyen pwoblèm de gastrit la. An plis de sa, li gen pèt dapeti. Yon nan bagay ki vin fè moun nan gen pèt, pèt dapeti moun nan genyen son bagay ki plis sikolojik. Ou wè ke chak fwa w manje anba kè w fè w mal. chak fwa w manje ou santi dlo su moute nan gòj ou chak fwa w manje gen yon bann malèz ou santi ebyen sa otomatikman lap fè w pa anvi al manje paske a chak fwa w manje ou gen enpresyon se yon kalvè wap moute pa do ebyen sa ap ba w anvi pou ke ou pa al manje m ta se sa fè m di pèt dapeti a li plis yon bagay sikolojik ematemèz lè moun nan vomi li kapab vomi san e ke san sa gen tandans nwarat. epi moun nan genyen dijestyon difisil sètadi lè w manje yon bagay ou wè li ou mal pou dijere manje a paske genyen pwoblèm gen bagay ki pa mache tout sa yo se sin ak sentom de bagay moun nan ka genyen ki fè ke li panse avèk gastrit lan. Jodi an m gon pasyan ki ta ale nan, m gen 2 pasyan ki ale nan klinik mwen jodi an ki te gen pwoblèm de gastrit. Men m gen yonn ladan yo, e la m ap ba nou kijan yo te santi yo. M gen yonn ladan yo ki di, dòk m santi tout vant mwen nèt ap fè m mal. Tout vant mwen. Le pli souvan doulè epi gastralji an ke moun nan genyen an ou santi l nan tout kò vant ou. Sa fè anpil fwa li konn fose dyagnostik medsen yo, ou gen yon doulè abdominal diffuse. Moun nan, tout kote w manyen nan kò vant li, li di w vant la ap fè l mal. Tout kote w manyen li di l ap fè l mal. E ke anpil fwa, yonn nan bagay ki ka fè w konnen l, se lè l akonpanye de yon lòt bagay. Pa egzanp, li akonpanye de yon regijitasyon asid, moun nan di w li santi dlo si monte nan gòj li, li santi kè brile, oubyen li di w li santi yon doulè nan tout rèl do l. La ou ka tou panse avèk li, men gen de l pa gen tout bagay sa yo. Ebyen la li konn gen tandans pou l fose dyagnostik medsen an. Men medsen an An plis de An plis de e pale vin pale a medsen an avèk pasyan an li gen de egzamen l kapab fè egzamen sa yo se yo menm lepli souvan ki pral ede a etabli dyagnostik la e an plis de sa e m te tou antre nan dyagnostik lan ebyen dyagnostik lan lepli souvan se moun nan k ap dekri l se moun nan jan l santi l la jan l santi l lan se lè sa l pral di konsa a dòk depi m maten m pa ka m pa ka manje, m pa ka fè anyen paske m santi on gwo doulè anba kè fè mal. M santi dlo su ap monte nan gòj mwen. M santi kè brile. M santi doulè a tout nan rèl do m. M santi on gaz k ap bouyi nan vant mwen e ke gaz la toujou ap monte desann. Tout sa yo se de jan ke moun nan kapab santi li e ke tout sa yo pral pèmèt ke medsen an li menm li kapab e poze dyagnostik li. E ke la m ta pale de pati kote ke medsen an pale avèk moun nan, m ta ka di se dyagnostik klinik lan. Men kounye a, si ta gen yon pwoblèm ke dyagnostik klinik lan ta yon ti jan fose, ou pa ka, ou pa gen posiblite pou fè l, ebyen pou w kapab konfime sa, Gen des egzamen ke ou ka bay pasyan an fè. Ou ka bay fè on priz de san, ou ka fon fè yo fon priz de san pou li, kote ke ou fè on H pilori, se a di on elikobaktè pilori nan san. Si li pozitif, lè sa wap konnen ke ou genyen yon gastrit sou fon de H pilori pozitif. Ok, lè sa wap fè tretman pou H pilori an. Men kounya ou kapab moun nan ka toujou genyen yon gastrit e ke ou fèl bal fè yon H pilori e ke l negatif tou ok pa egzanp paske e tout m sot di tout koz yo tout sa k ka fè ke moun nan genyen H pilori ka fè moun nan genyen gastrit lan a 70 pou san le pli souvan a 70 pou san an ayiti prèske tout pasyan m bay fè H pilori pozitif, sa ki pozitif, moun ki gen gastrit ki pozitif yo, se prèske 70 pousan. Men, genyen 30 pousan an tou. Pa bliye m te pale de medikaman yo ka fè w genyen l, m te pale de yon bagay ou ka bwè, m kapab m te pale n de alkòl, m te pale de tabak, avèk tout lòt bagay ki ka fè ke e mikòz gastrik lan li menm li vilnerab. Men tou, e, e, lè w bay fè egzamen an, m te pale de priz de san an, lè w fè priz de san an gen posiblite moun nan vin gen H pylori an sou fon, li genyen gastrit lan sou fon de H pylori pozitif. Lè H pylori pozitif lan, ebyen medsen an konnen kisa li fè, bay tretman. pou ke yo tiye mikwòb lan pou ke moun nan kab kontinye viv nòmalman. Men sa se yonn nan mezi yo, yonn nan mezi dyagnostik yo men se pa sèlman sa genyen. Yo kapab tou fè yon andoskopi pou pou pasyan an. La m tou m te tou vle fè on pwen sou andoskopi an. Gen anpil pasyan ki toujou di ke a yo genyen ilsè, oubyen moun nan di w li fè atak ilsè. Depi pasyan an genyen doulè epigastralji an, li depi l pasyan an gen epigastralji an, e ke m pa konnen si gen kèk medsen k konn di l vre, men anpil fwa w tande pasyan an di w, a m gen atak ilsè, e m genyen, e anba kè fè mal, se atak ilsè li ye. Bon nan medsin pa gon maladi ki kòmanse pa atak, se swa w genyen l oubyen w pa genyen l. Kounye a la, sa ka rive gen de bagay ki kòmanse parèt ki ka fè panse ke w pral genyen l e ke lè sa w, lè w gentan evite, ou gentan elimine tout faktè sa yo, sa ka fè ke w pa genyen l. Men pa gon maladi ki gen atak devan l, ou fè atak kansè, atak sik, atak tansyon, atak tout bagay. Se swa w genyen maladi an oubyen w pa genyen l. Ok ebyen pouw konnen si w fè ilsè oubyen w pa fèl son andoskopi pou fè on moun ki fè gastrit sa pa vle di ou gon ilsè oubyen w gon atak ilsè pa gen pa gen sa se swa ou fè e gastrit oubyen w pa fè gastrit ou fè ilsè oubyen w pa fè ilsè e ke lè si w fè ilsè lan lè ou fè andoskopi an ebyen lè sa yap kapab wè Des enflamasyon ki genyen andan estoma, la se gastrit lan. Lè y ap y ap wè yo e ke nan pawa estoma y ap wè e y ap wè enflamasyon yo e ke andoskopi an si nou pa konn sa l ye se yon egzamen ki pèmèt ke ou wè andan tout tib dijestiv lan. e ke pou fè egzamen sa a se yon yon m ta ka di se yon tib yo antre ki pase nan gòj pasyan an, li antre nan gòj pasyan an, li vwayaje anndan esofaj lan e ke li rive anndan estoma e ke li genyen yon kamera nan tèt li, tib lan, e ke avèk kamera sa a l ap pèmèt ke yo vizyalize anndan tout pawa estoma a. e ke pou yo wè si genyen enflamasyon, si genyen ilsè, nenpòt sa k ta genyen an, ebyen y ap wè l. Nenpòt pasyan ki ta wè l gon pwoblèm de gastrit, medsen an voye w fè egzamen sa a, epi aprè l di w ou fè ilsè, wi ou kapab fè ilsè paske la li wè nan rezilta yo voye ba li a. Men si w pa fè yon andoskopi ou pa ka konnen si w fè ilsè. Yonn nan bagay ki ka fè w panse si w fè ilsè se lè moun nan vomi epi gen anpil san k ap sot ladan l. Sa kapab yon yon sin ke pasyan an fè yon ilsè. Men kounya anvan w konfime l fòk moun nan fè yon andoskopi. Pa gen altak ilsè, pa gen atak gastrit, pa gen atak m pa konnen sa l ye an. Se egzamen pou w fè ki pou konfime l. Ok. E. La a, nou wè e mwayen dyagnostik yo genyen dyagnostik klinik ke medsen an ka fè. Se pasyan an k ap ede l fè l, lè l ap pale tout sa li santi, tout sa l genyen, tout sa l pa genyen k ap fè li fè l. Konsa tou nou genyen de mwayen dyagnostik swa pa priz de san, lè sa a nou ka genyen l sou fon de H. pylori pozitif oubyen. e e se lè ke genyen yon yon e ou fè yon yon andoskopi lè sa wap ka wè tout enflamasyon yo ki kapab konfime wi genyen yon ilsè destomak apre sa e kòman nou ka e lòt e bagay ki ka gen ou ka diferansye maladi sa Bon, sa se etidyan medsin yo, enfimyè yo k ap plis konprann. Dyagnostik diferansyèl, sa vle di avèk sa lòt bagay ou ka gen ka fè w panse se ilsè ou genyen, se gastrit ou genyen, ekskize m, ebyen ou kapab genyen yon ilsè gastwododenal, sa vle di yon ilsè nan estoma ou, yon ilsè nan dyodenum nan. oubyen ou kapab gen yon kansè de lestoma tout sa yo siw genyen yo ebyen li kapab fè diferans avèk gastrit la se a di ou kapab siw genyen maladi sa yo ka fèw panse se se yon gastrit ou genyen men le pli souvan gastrit konn mennen ke ou genyen itse. e ke li ka mennen tou ou vin kansè, gen kansè de l'estomac. M ta ka di sa yo, non sèlman yo se de dyagnostik diferansyèl, konsa tou yo de, yo se de konplikasyon tou ki ka rive. Ok, nan ka e de ilsè e nan e nan ka de gastrit. Ok, nan ka de gastrit, li kapab dyagnostik diferansyèl, li kapab ilsè de l'estomac oubyen di dyodonòm, oubyen konsa tou li kapab. kansè de lestoma, konsa tou janm te di an li kapab konplikasyon de menm maladi sa. Ok e bann pou yon kout poz lèn tounen pou nou vin kontinye pale de maladi an pa bliye e ou branche radyo nouvèl vizyon kretyèn e ke wap swiv nou depi Gonayiv.

Epi tou ou kapab lè m tounen m ap bay lòt nimewo, yon nimewo gratwi kote ou ka branche nou. Si w branche nou Ozetazini pou emisyon an, ok. Lè ke yon moun genyen gastrit, li enpòtan pou ke ou genyen yon alimantasyon ki adekwat. M di yon alimantasyon ki adekwat paske le pli souvan se sa w manje. se sa w manje oubyen w bwè ki pral fè w gen pwoblèm nan, ebyen li enpòtan pou ke lè ke w gen pwoblèm nan an li menm, yon pwoblèm de gastrit, anvan nou kontinye, moun yo ap bipe, 43 se pa bipe pou bipe non, se rele pou rele pou patisipe avèk nou, 43 se rele pou rele pou patisipe, men n ap kontinye. N. Wi, m te di ke ou dwe gen yon alimantasyon ki kòrèk pou ke ou swiv paske lè w gen gastrit lan nou genyen estoma a li menm li gentan delika se a di gen anpil ti pwoblèm gen anpil ti bagay ki pa mache sa ki enpòtan kounye a se se nou menm ki pou ajiste alimantasyon nou. e ke nan ka ke on moun ta vin genyen gastrit li enpòtan anpil anpil anpil pou ke ou pran anpil fibr anpil fibr anpil legum anpil legum anpil likid tou ou dwe privilejye yo e ke ou dwe privilejye on rejim ki trè rich an fibr solib e ke lè ke ou pran bagay sa yo lap pèmèt ke ou wè rezilta yo. e ke si m ta kòmanse menm pou m ta site kèk pou nou, pa egzanp, nou genyen kawòt, wanyon, sa yo yo enpòtan pou n ta pran, dezariko wouj, oke, sètadi si n pran legim yo, n te wè kawòt, wanyon, chou, oke, legim yo nou gen ariko wouj, nou gen pwa. E nou genyen anpil, anpil, anpil lòt bagay ankò ke nou ta ka pran. E ke yonn nan bagay ankò ki trè enpòtan pou ke nou pran se antioksidan yo. Paske antioksidan yo menm ki pral ede nou pou ke nou ralanti kwasans H. pylori an. E ke le pli souvan nou konnen H. pylori an se li menm ki majorite, an majorite responsab de ilsè gastrik yo. Ok? Se a di li enpòtan anpil pou nou ta pran e. antioksidan yo e ke vitamin C yo le pi souvan e nou se yon gran sous de antioksidan. Se a di yo trè zimpotan. E anpil fwi, anpil pom, banan, E pèch, pwar, frèz, oranj, bon menm si zoranj lan li menm nan li konn bay kèk ti pwoblèm ok. Pou legim yo nou gen tomat, pwavwon, selerit, leti, tout sa yo yo enpòtan pou n se yo menm pou n ta pran ok. Epi li enpòtan pou ke nou ta gen yon bòn idratasyon. Anpil fwa moun yo pa bwè dlo, moun yo pa bwè dlo, moun yo pa bwè e nenpòt bagay se gazez e ke se gazez lan li menm ki pral ba nou pwoblèm nan. Li enpòtan pou ke nou bwè anpil anpil dlo, nou kapab bwè dlo nòmalman e oubyen nou kapab bon nou wè 43 li kontinye ap rele nap pran li e Bonsoir ou branche radyo nouvèl vizyon kretyèn kote ou branche nou? Alo. Wi.
Gonayiv Riel Remy. Ok Riel Remy. Wi nou salye tout moun Riel Remy yo k bwonche. E ou gen yon kesyon pou nou? Wi.
Wi.
Poze kesyon. Kilè yon moun ka fè kansè?
Kòman?
Se kilè yon moun ka fè kansè? Wap pale kansè ki kote? Mesi. Kansè ki kote? Non koman tap pale de e enfòmasyon de bay isye estomak la wè lèm la. Paske m santi yon yon sentòm tankou pa egzanp e dèfwa ki konn ap fèm tankou m toujou santi yon bagay konn ap woule sou estomak mwen menm te fon egzamen e Kòm ou te di bachilory a e ou te di m pa fèl ou wè. Men li konn fè li konn fè map krache anpil. Ok.
M pa konn si wap rete oubyen wap rakwoche pou ke m eksplike w e pou m ba w repons lan. Wi eskize m avan avan avan tou map mande w yon ti esplikasyon. Eske isi yo pa fè egzamen e sa tap di andoskopi a? Wi yo fè egzamen sa nan lopital Raboto an. M konnen yo te konn fèl la. M pa konn si yo kontinye. Men yo fèl la. E kiben yo te konn fèl. Ok. Ok, mèsi e Riel Remy. Mèsi Riel Remy pou kesyon lan. Ok, mwen men sa map di. Pa bliye m te di nou ke debu an, debu an koman nap santi l. Gen moun kap gen se gwo doulè a yo santi, gen moun se dlo suk moute nan gòj yo, gen moun se dijesyon difisil ke yo genyen, tout sa yo se sin ak sentom de maladi an. Kounye a, si ou ale lopital, ou fè egzamen, pa egzanp yo ba w fè yon priz de, ou fè yon priz de san, epi ou wè ke H pilori an negatif. Si H pilori an negatif, sa pa vle di ke ou pa fè gastrit lan. Paske pa bliye ke m te di, gastrit lan li a 70 pou san sou fon de H. pylori pozitif men e rès 30 pou san rès 30 pou san an gen posiblite tou pou w pa ta gen l sou fon de H. pylori pozitif men kounye a la pou w konn egzakteman sa k pase se yon andoskopi pou w fè ok ou kapab fè yon andoskopi pou w wè si se pa yon ilsè fè yon andoskopi pou w wè si se pa yon kansè men kounye a ou te di m Kisa moun nan ap santi lè l gen kansè? Si w t ap swiv emisyon an okòmansman, depi okòmansman, w ap wè ke m te pale de dyagnostik diferansyèl. Sètadi, anplis, sètadi tout sin ak sentom ke ou santi lè w gen gastrit, ou kapab santi yo tou lè w gen yon kansè. Pase kansè la li menm, Sa k vin ajoute sou gastrit lan, se le pli souvan, se nou konnen pa definisyon kansè lan se lè ke gen yon bann selil ki de selil kanserez ki devlope ki fè ke selil yo ou vin pèdi kontwòl yo devlope o pwen ke e de manyè demezire. e ke anpil fwa se yon ilsè ki tèlman kwonik ki konn vin bay kansè, lè sa gen posiblite pou ke enflamasyon ap toujou gen enflamasyon e ke lap gwo anpil kab ap genyen de blesi andan estoma ap gen anpil ilsè andan estoma e ke ap genyen de selil kanserez ki devlope de manyè e ke nou pa ka kontwole yo men avan n rive tout la yo se yon andoskopi Si pa egzanp ou wè ke w toujou gen malèz yo, on andoskopi. Ale lopital, wè medsen w e ke l ap preskri w yon andoskopi w ap fè l. Si w pa ta jwenn li isit, lè sa a ou kapab fè l a Pòtoprens paske m pa kwè gen lòt sant o Gonayiv ki fè l a Pòtoprens. Ou kapab fè l, gen plizyè sant kote ke ou ka fè l a Pòtoprens, ou fè w andoskopi. Se yon egzamen ki relativman chè. Men, pou lasante, pa gen bagay ki chè, w ap asire w pou ke w fè l, pou ke lè rezilta a vini, pou ke ou wè egzakteman sa k pase, ki sa ou te genyen kòm pwoblèm. Mèsi Riel Remy. Lòt zanmi yo ka kontinye rele pou ke yo patisipe avèk nou nan emisyon jodi an ki se Kwadnèfdòk. Men annatandan, m ap kontinye avèk sa m tap di yo pa bliye m tap di nou m tap pale nou de idratasyon li enpòtan pou ke nou bwè omwen 6 a 8 gran vè do pa jou e ke sa pèmèt ke nou konbat e la dezidratasyon e ke sa pèmèt ke asid gastrik lan L ap pèmèt ke pa gen twòp asid ki rete chita nan estoma a e ke asid sa yo alètou ki pral aji sou aji sou mukeuse gastrique lan ki ka vin ba nou gastrit. Gon gon bagay m te bliye di etan m la kite m tou di l pou nou asid lan pa egzanp lè w leve maten li enpòtan li enpòtan le maten lè w leve pou w manje ok gen moun ki pa manje bonè gen moun swa pa abitid oubyen yon lòt bagay ki fè ke yo pa ka manje bonè ebyen estoma li menm li gen yon bann asid ke l sekrete e ke asid sa yo yo respekte lè yo pou yo sekrete se sa k fè ou menm si w te ka respekte lè w pou w toujou manje yon bagay le maten menm si l pa gou nenpòt sa l ye a li t ap bon paske lè asid lan sekrete se pou l kapab fè pou l kapab degrade nouriture lan ebyen lèl sekrete li jwenn li pa jwenn nouriture lan ebyen sa vin fè li sekrete direkteman sou mukeuse gastrique lan e ke acide chlorhydric sekrete sou vyann se menm jan an pran egzanp on on on sitron ou ou pure sou on vyann wap wè ke li chanje koulè vyann nan li gen tandans pou l fè vyann nan vin pi pwòp pi pur ke janl te ye a ebyen se menm bagay la acide sa li menm ki tonbe sou sou sou sou vyann nan m te ka di sou mikyèz gastrik lan, bon son vyann li ye, lèl tonbe sou li, ebyen li gen posiblite pou ke li kapab aji sou li an pwofondè pou ke li vin fèl anfle, vin gen yon enflamasyon e ke menm ka mennen yon kansè yon ilsè destoma. Sè a di li trè enpòtan pou ke lèn leve le maten nou pran yon bagay. Epi yon moun ki gitan genyen. yon pwoblèm destoma, li enpòtan pou ke yon kalte bagay ou pran yo, pou manje yo. Pa egzanp, m ta ka di yon bagay m pral di la nou gen dwa pa t panse l, se ta di yon de bagay ki rich an omega 3 li enpòtan pou nou pran yo k ap pèmèt ke nou repare mikez gastrik lan. Pa egzanp, aran, si w manje aran, aran gen anpil omega 3 ladan l, somon, genyen sardin, ok, nwa. e tout sa yo yo enpòtan pou ke nou ta kapab pran yo epi lòt bagay ki gen anpil apò an vitamin A m te kòmanse pale de yo de kawòt patat dous epinar chou e pwavwon bètrav navè ok tout sa yo e yo ede ju de tomat e de legum. tout aliman sa yo, lè vyand mèg, sètadi vyand ki pa gen anpil grès ladan yo, yonn bagay pou n evite se anpil grès, anpil asid, anpil piman, anpil kafe, e anpil gazez, sa yo fò n evite yo paske yo pap ede nou vrèman. E pa bliye se de sa n ap pale. Epi jan m t ap di an, lòt aliman pou n evite, pou n evite pa bliye la nou nan kad de prevansyon an. E lòt bagay pou n evite se de matyè gras. Pa bliye m te di nou tout bagay ki gen anpil lwil ladan yo l pap ede nou. Paske lè eksè de grès sa tonbe sou sou mikez gastrik lan li pap bon. Lè sa l ap ogmante enflamasyon an menm. Se a di li pap ede nou ditou. E. Ebyen, lè sa a, nou ta dwe evite tout bagay ki gen grès satire yo, sa vle di pwason ki gen anpil grès, si nou gen vyann ki gen anpil grès, les fruits de mer, eskize m se les fruits de mer, ok, l'huile d'olive vierge, fwomaj vejeto, ok. Lè e kreme, lè e krèm Gen yon lòt bagay ankò moun yo konn pran lè antye an lè antye krèm de lè a tou gen anpil bagay genyen anpil moun lè ke yo genyen pwoblèm de gastrit lan yo konn di ke yo pran yo bwè yon bwat lèt lèt lan lè w pran l li kalme doulè a pou moman an men aprè li pral kontinye bay pwoblèm nan se a di lè w genyen doulè sa a Ou pran lèt lan li ede w vre pou moman an men li pa rezoud anyen paske pwoblèm nan ap kontinye. Se sa k fè li pa konseye pou ke lè nou genyen de pwoblèm de gastrit pou ke nou pran lèt lan ok. Li ta menm menm konseye pou pran w anti asid pito ok. Li ta menm konseye pou pran w anti asid pito olye ke se yon bwat lèt ou pran paske lè lèt lan li menm li fin dijere, lè sa l pral tounen sou fòm de matyè gras, anpil grès, lè sa l ap fè mikez gastrik lan pi anfle ke jan l te ye a. E la m ap di nou kisa pou nou evite, pou nou evite dè repa kopye, repa ki gen anpil sik, anpil sèl, anpil. gras, anpil grès, anpil asid, anpil piman, fòn evite yo lè friti, fritay, si n ta di l konsa, fritay nan lari yo, fòn evite yo, epi tout aliman ki, m ta ka di. konsève yo, evite yo. Li genyen tou pou n ta evite lèzaliman rafine, ou ta ka di tout bagay tankou òtdòg, anmbègè, e biskòt, pendemi a farin blanch, anpil anpil bagay, sitou bagay ki konsève nan mamit yo. Lè sa a, fò n evite yo. Pwodui sikre yo, bagay ki gen twòp sik yo tou. Sa vle di tout bagay ki ka pèmèt ke. e yo bay pwoblèm fòk nou evite yo konsa tou ou gen dwa manje yon bagay ou wèm pa site la ou wèl pa fè w byen ebyen evitel paske ou gen yon pwoblèm de gastrit lòt eleman ankò kafe te chokola kakao kola m te di yo deja tout sa yo se de bagay ke nou dekonseye w pou evite pou w pa pran yo paske yo menm yo pral pwodwi de pwoblèm nan. estoma ok tout sa yo se de konsèy se de bagay ke ou dwe fè epi sak enpòtan lè w gen pwoblèm nan estoma ou dwe repati e pla w yo pa egzanp gen moun ki renmen lè yap manje yo manje yo tou manje l yo fini men lè w gen pwoblèm nan li enpòtan pou ke ou manje plizyè fwa men w pa manje yon sèl kou ou plen vant ou men ou toujou bat ou ke estoma toujou gon bagay ladan l pou ke e travay lan ka fèt lè e asid lan sekrete pou ke l ka jwenn travay pou l fè. E n ap tann apèl zanmi yo toujou rele patisipe nan emisyon jodi a. E kounye a nou antre nan tretman nan tretman de gastrit e. Tretman de gastrit lan nòmalman li enplike li enplike tretman li enplike sipresyon de koz e pa de mezi ijyeno de dyetetik. Kite m redi l. Tretman an m te ka di li Enplike. Premye bagay pou fè se siprime pou pou siprime tout koz ki te fè ke moun nan genyen maladi an. E ke sa kap fè nou fèl se de mezi ijyeno-dyetetik ke nou dwe fè, se sa yo menm ki pral fè ke nou siprime maladi an. E e ke anplis de sa genyen de medikaman, de anti asid, le pi souvan gen de inibitè de ponp a pwoton, sa yo se de medikaman ke nou konnen, ke m pa menm bezwen di, paske m pa ankouraje pyès moun pran medikaman san ke se pa yon medsen k preskri l. E ke anplis de sa kapab genyen e antibyoterapi si genyen mikwòb lan ki. E nan san an ebyen fòk yo bay antibiotik pou ke ou kapab trete l. Sètadi anplis de inibitè de pwoton yo e ke nou ka pran pou tretman an epitou yo kapab mete de zantibiotik le pli souvan son triterapi ke l ye e gen de antibiotik epitou genyen inibitè de ponp a pwoton an ka pral pèmèt ke non sèlman Li mete estoma an disponiblite pou ke tretman an ka fèt. Men sa k pi pi enpòtan nan tretman an se mete estoma disponib. Estoma pandan yon tan li genyen sekresyon asid lan ki te toujou la ki fè ke toujou gen dè ziritan ki fè gen anba kè brile, gen doulè. Ebyen sa k pi enpòtan nan tretman sa a ebyen se siprime tout vye bagay yo. Ou te konn fimen? Ebyen ou kite fimen. Ou te konn bwè anpil alkòl, ou kanpe sou alkòl la. Ou te konn bwè kafe, ou ralanti sou kafe a. Ou te konn strese anpil. Bon, e, sa a se yon faktè sikolojik ki pou jere l, ou jere strès lan. Epi, ou pa t konn manje bonè, ou vin di, bon, ebyen, ok, w ap fè yon fason pou wè si w ka manje bonè. Sètadi, tout sa yo, lè ke nou siprime tout faktè de risk yo, ebyen, lè sa a li posib pou ke.

Nou konnen sa a ka fè ke e nou gen pwoblèm lan. Ok, nou kanpe sou li. E nan ka de gastrit egi an, depi. Nou rive nan bout, jodi an nou t ap pale de yon tèm ki trè enpòtan. Nou te pale de gastrit, nou te pale an lon e an laj de kisa pou fè. pou ke ou pa pran l e ke si w fin pran l kisa w ka fè e se sa menm ki vre wòl emisyon sa a men nou menm nou plis ba nou yon travay de prevansyon paske nou konnen prevansyon se meyè medikaman ke ou ta ka genyen an e gastrit se lè ke ou santi gen doulè anba anba kè m ta ka di lè w gen kè brile e ke depi w genyen sa yo genyen de de fason pou ke ou vin chanje vi w sitou nan sa w t ap manje pou ede e nan sans sa a epi si ou ta genyen maladi an li enpòtan pou ke ou al wè on medsen pou ke ou kapab swiv tretman. Mèsi a tout zanmi ki te branche Radyo Nouvèl Vizyon Kretyèn. Se t on plezi pou ke mwen menm Doktè Thébeau m te prezante nou emisyon sa a jodi an. Emisyon sa a gen on repriz dimanch pwochen.